Mezanmi bonjou bonswa zen enfo lakay ou mezanmi depi ou tande zen enfo konnen se zen li pote ba ou zen enfo se sèl chanèl ki pa nan voye moute ki pa nan pale anpil kote zen an ye li pral chachel pote ba nou pwovèb la nou tou nouvo Tou nèf, tou dous, an men zen enfo, se tou nouvo, tou nèf, tou dous. Mezanmi prepare nou, pran ti chèz nou pou nou tande zen. Kalezo jwenn liberasyonn apre li te fin goumen avèk Widya. Na. Anmen kalezo deklare mezanmi Anmen yo libere li ebyen imigrasyon lage dèyè widiana bodo pou yo aretel paske widiana bodo ilegal nan sen domeng. Mezanmi bagay yo anpil nou pral antre nan manman koze a nan manman video a ou menm ki renmen zen enfo abone avek zen enfo pou lè zen enfo lage yon video premye moun kap jwenn notifikasyon an se ou menm anben pou kisa ou pa abone abone avek zen enfo anben nou pral antre nan manman koze a pran ti chèz ou gade video a. nèt.
Bonjou, bonswa, sa depan de lè wap gade videyo a. Map di mèsi avèk tout moun ki te enkyete yo pou mwen, ki tap ekri m, ki tap mande eske yo libere m, ki sak pase, kòman yo ka banm èd, kòman yo ka pote èd yo ban mwen, nan ki fason yo ka ede m. Mwen remèsye nou pou sa tou. Sa fèm plezi anpil. Mèsi avèk fanatik fidèl yo tou. Moun ki pa konprann sa kap pase a, pa joure, rete an silans swiv pito. Se sèl sa m te ka di. Moun ki pou gen, moun ki gen pou konprann ap konprann. Moun ki ka konprann ap konprann sa m di a. Depi oparavan. Jean Désir Maslin ki se pdg Café Creole TV a, li te bay mwen a Widiana fè yon spot pou li pou yon festival kap fèt la Gonave 27 jiyè. Festival la ap fèt, nou fè yon spot pou li. Kounya la li tou di a, map fè yon casting pou yon projè nou pral travay ansanm kap sou chanèl Café Creole TV a. Map bay ou menm a kalezo jere casting nan Dianbe pa gen problem Sam fè pdg a pale avem M lwe lokal M regle tout bagay pou casting nan Mwen a Widiana nou vin gen yon ti malentendu Kounya la m dil konsa piga li vin nan casting nan Li menm li di lap vini M di Widiana pa vini. M pale avèk pdg a, pdg a di bon. M di misye, swa Widiana jere Kassim nan swa m jere l. Li di, a, e ou menm m konnen kalezo, pito m ba w jere Kassim nan. Pito m ba w jere l. W ap wè menm pale m pa ka pale kòm si m santi tout kò m kraze. Depi yè m pa santi m byen tou, m pa pòte m byen. Li di pito m bo jere l paske se ou menm m konnen. M di a be si map jere l Widiana pap la. Widiana rele li di Widiana an kite kalezo jere kassim nan mwen avè w ap fè yon lòt dil kite kalezo jere sa. Li di non de je l pap bay vag se si se la. Li di yon pakèt bagay. Li di m tande kalezo di piga m vin nan kassim nan e jeremi m sòti m pa konn pè moun se si se la. On pakèt bagay lap di mwen mpa okipel. Gen lòt moun mdi kon lè lap lè mwen lè tout lè la li Niki a mdi Niki di Widiana pa vini mwen silvouplè. Li vini pandan li vini mande poul ale nap pale e rete mwen rete mwen on plof krache vole nan vizaj mwen manzè krache nan vizaj mwen. Pa gen gason ki la. Kita kòm si yon fanm krache nan vizaj li san l pa fè fanm nan anyen pou yo ta gade sa konsa. Gen yon pakèt moun k ap rele m, k ap di m pa t dwe goumen avèk Widiana a menm ke l krache nan vizaj mwen, m te dwe vire, vire do m ale. Mete nou nan plas la. Avan nou di m te dwe vire do m ale, mete nou nan plas la. Gen yon pakèt moun kap menm di oh sim te kòmsi antre nan relasyon a Widiana depi lèm te kite prank nan sa pa tap fèt gen moun kap di e akoz de sa m vin bwè dlo bòbòt e akoz de sa sesi fin fèt bagay sa te gentan close plizyè moun te gentan pale nou te vle close li. Widiana menm nan tire kòl nan moutre moun li pa pè moun nan moutre kòm se Jérémie l sòti a vle di e Jérémie sèlman k gen djab e Jérémie ki kòm si yo t ka tiye moun e Jérémie yo ka fè tout bagay se vre chemen djab la e pa yon sèl moun ki konnen l chemen djab la ouvè pou tout moun ou vle ale w ale men. Widiana, sa m ap di w, m ap di w, bon, ou gen dwa wè e nan dènye vizaj w ap krache tou, ou gen dwa wè kòmsi ou pral jwenn yon lòt moun tou ki ou krache nan vizaj li, ou gen dwa wè se dènye moun w ap rive sou li. Ou gen dwa wè m pa ka fè w anyen tou, konsa ou wè m ka fè w, konsa ou wè m pa ka fè w, men. Bon, m pap pale, m pa, sa m tap di a m pap di l ankò. Pandan manzè fin krache nan vizaj mwen, m reyaji sou li, m tire kou sou li. Pandan m tire kou sou li a, men m toujou, m pat vle, m pat vle sa rive tou, rive lwen, rive twò lwen. M wè plizyè moun ki la, mwen m panse m menm ki kòm si m ap fè ti bagay, e gason m ye, m pa ka vin mete feblès mwen, montre feblès mwen la. Kounye a la, m panse lòt moun yo ap separe, ap kenbe, y ap stop sa. Moun yo e filme, y ap filme. Men m egrèt m pa t kraze mezi telefòn ki t ap filme yo. Moun yo e filme, y ap filme, e zen y ap bay, e goumen y ap bay. M pa di anyen. Sèlman, sa k nan kè yanm, e sèl kouto k konnen. Manit rive lakay mwen m tou fatige Wap wè m kouche e talè a m leve la Wap wè m leve m toujou a menm rad la Tèlman sa baye nan kò m m pa menm benyen m pa benyen menm tèlman sa boulvèse m Lè sa pase polisye yo vini goumen yo pran m y al avè m. Pandan yal avè m, yo rive, m rive nan komisarya. Aprè, aprè yon inèdtan edmi, m wè yo kòm, yo wè nan yo, moun yo te konn nan ki zòn yo pran m, yo te konn nan ki komisarya yo pral avè m. Paske, nan, selon zòn yo pran w nan, selon kote yo pran w nan, tout gen moun ki tou konnen ki bò yo pral avè w. Pdg Café Créole la te parèt avèk. kèk grenn moun ki te nan, ki te ret nan zòn, ayisyen ki te ret nan zòn kote casting nan ap fèt, deja te pale ansanm avè yo, te di men kote ap mennen misye, men kote ap mennen deja, vini, nou konn kòman sendomeng fonksyone, depi ou gen kòb, ou pa ka bloke, kòm si e pa tout bagay ki tap fèt. Yo esplike moun yo sak te pase a, pou lè polisye yo gade videyo a, yo wè e Widiana. Ki krache nan vizaj mwen avan polisye yo pale avè nou polisye yo te menm mande kòm si pou yo al dè manzè menm e mwen k di bay vag bay vag mwen gen yon sipriz ki pi gwo toujou bay vag sèlman e kounye a m wè kòman ayisyen ye pou dat m ap fè feyton. Dat map fè video fany yo pa janm sikile yo konsa e kan goumen an yo sikile yo gad yon feyton m fè le trésor du démon pa menm gen pa menm gen 50 moun ki gad 50 mil moun ki gadel li sou chanèl m an depi yo wè e zen tout klike ayisyen an menm e zen l bezwen menm li pap sipòte w nan anyen e sèl nasyon kap di w konsa. Fè yon bagay. Poukisa oh poukisa nan poukisa nou pa fè yon bagay pou nou pote konsèy pou la jenès, pou nou pote konsèy nan yon videyo nan yon bagay. Ou fèl men menm moun kap di sa yo pap menm gadel menm. Ayisyen renmen bèl mèvèy. Nou nou fèt nan yon ti nasyon k renmen bèl mèvèy. Yo pa janm prè pou yo sipòte w nan sak fèt ki ki bon e nan sak pa bon an yo pral gade w. Aprem fin aprem fin rive lakay mwen gen moun ki tap ekrim yo pat ka tandem m te tou sa te telman boulvèsem m te telman ap panse m tou moute kabann m domi e talè a m leve. M leve talè a mwen domi Kounya m tou m tou fè video sa m antre nan machin nan m fè video sa Selman Widiana pou se bourik wi nan sendomeng ou ye ou nan sendomeng ou pa menm gen viza menm ou pa menm gen viza M antre nan peyi a m pa antre menm jan avè w M pa antre menm jan menm jan avè w. Imigrasyon map lage nan kòw. M konn kiyès wap pran lè polis sote menm diw banm diw pozew. M konn kiyès map lage nan kòw. M konn kay ou map annik menm kem ta peye map pran imigrasyon mal lakay ou poum poum fè yon pimpe ou ayiti. Lèm fin fè yon pimpe ou ayiti pou ka jwenn nan zo grann ou ayiti. M tande wap pale ou sesi sela wap voye nèg sou do pyem. wap tcheke komsi bandi isi pou voye ou sou pye m deja fè plent pou ou kelke swa moun ki ta grafonyen m nan sendomeng ou nan cho m deja komsi m deja m deja fè plent pou ou nan komisarya ou te pran m nan m te tou deja pale pote plent pou ou kelke swa moun ki ta manyen m nan sendomeng mwen map mache nan sendomeng je fèmen menm ke l pa tou menm menm ke l te ou menm ou te gentan fè m fè pwomès. Yow kòmandan wè tout video kote w di se kote w ap di w ap pale w ap bay w ap di y ap tradui pou yo e m yo menm met pase genyen tou m menm fè yo met pase genyen afè pou m pa fè pim po ayiti a e bliye sa e pa dyèl ou mande ou pa di sa p ap fini konsa afè pou m fè m renmen lè yo met widiana ayiti m ap fini a tout bagay moun k ap ekri m k ap di m sa bay sa vag m p ap bay sa vag. M tap bay sa vag. Yon fanm li krache nan vizaj ou, li krache nan vizaj ou, li fè ou al kòm yo arete ou, pou ou kòm si e sam gen pou m ta kite sa pase konsa? Pou m ta bay sa vag konsa? M pap bay sa vag. E kounya tou map wè kòm si kijan de zanmi m te gen, ni ki m te panse kap sipòte m, li pa menm ekri m menm pou l di m e. Kòkès kòmanw ye kijanw santiw pa menm ekril menm e dan mte wèl tap griyen nan video tout fay kiyo m wè m wè e widiana ya di ki m wè e widiana la piye sèlman pwofite nan malè zanmi nou poun lage video sou youtube pou nou ka gen abòne pou nou ka gen view pwofite. Pwofite. Pa gen pwoblèm. Sèlman m konn, konn, konn, yo te toujou ap rakonte m yon istwa, yon nèg ki, ki ale, ki a, ki pran yon bagay nan yon jaden yon lòt, l al avè l. Depi e zanmi l ki te manje nan, nan, nan, nan, nan sa l te vòlè nan jaden an, tout mouri. Tout mouri. Moun k ap apiye Widiana, k ap prepare plan a Widiana yo, fè atansyon sèlman. Fè atansyon. Lè y ap pimpe Widiana Ayiti. Pou nou, pou nou pa, pou nou pa, pou nou pa al Ayiti tou. Lè map fè ou pim peyi Widiana Ayiti, nou Bondye fè nou konnen imigrasyon e bote lap bote moun isi. Widiana, Widiana, Widiana pa gen viza. Ou antre isi, ou konn kòman ou te antre isi, wap vin, wap vin ouvè kò ou panse ou afè ou ye. Wap vin ouvè kò ou. Mwen menm kap fè ou pim pou Ayiti. Map fè menm, map mennen imigrasyon lakay ou menm menm. E ou te mèt. Ou mèt te mèt kite lakay ou pa gen kote ou ye nan sendomeng ou pap konnen. Pa gen kote ou ye nan sendomeng ou pap konnen. Nan yon lye tounaj ou, nan yon lye tounaj kote wap fè tounaj mwen gen dwa menm mennen yo la mwen fè yo pimpo, mwen fè yo pimpo Ayiti mwen pap gade sa konsa. Sa pap rete konsa. Ou pa di, ou pa di ou fèk kare, ou fèk kare, ou fèk kare atakem. Ou pa di ou fèk kare atakem. Menm moun gen Pa gen problem M pap di anyen map fè ankò lè yon lòt bagay rive w pou yo pa di e mwen menm sèl sa m pwomèt ou map fè yo depòte w map fè yo voye w ayiti map fè yo voye w ayiti sèl sa m pwomèt ou men ou pa bezwen menm met espwa kòmsi kalezo pral kalezo pral tranpe dwèt li nan san poul pral bay. Gen twòp moun, gen twòp moun kòmsi ki ka jere sa. Depi e, depi e sak pa bon ap fè. Ayiti chaje bandi, Ayiti chaje bandi, chaje moun. Yo pou, yo fè w al Ayiti pou al men kidnap ou al ba w, jwenn moun pou k ba w kèk bon sabò. E Ayiti ale. E m pa, m ap priye Bondye an gras, menm kote ou met prent pou Ayiti, lè w pap ka al nan avyon ou pa menm gen. Ou pa menm gen bagay. Ou pap ka kòmsi gentan sove. E imigrasyon kap annik pou al lage w sou fontyè. Depi w sou fontyè pou nèg kwadè pou fè yo tou kidnape w. Ou pa moun. Kòmsi w pa jan w reyaji an ou pa reyaji tankou moun. Ou pa moun. Ou fin planifye yon bagay avè m. Tout bagay planifye. Tout lè bagay lage kòmsi w pa bay pwoblèm. E kounye a w vin debòde. Ou vin moutre grandson w lè moun ap pale. Kòmsi w vin moutre sa fòmal epi sa pa fòmal vre. Ou fin prepare yon bagay avè m. Wap kòm si nou fin fon bagay kounye a ou vin vire bagay ou vin banm bwè dlo m pa di anyen kounye a la ou vin ou vin fè arete m ou vin fè arete m ou krache nan vizaj mwen pa gen pwoblèm Dèmièks menm e zen l te vin pran m megrèt kalòt la pat pou Dèmièks megrèt kalòt la pat pou e wap jwenn yon kalòt kanmenm ou menm Dèmièks e zen w vin fè afè w pa afè w pa kòmanse al pran bon bagay yo afè w pa al pran bon bagay m fè yo. Pataje yo tou. Afè nou pral pran bon bagay m fè yo pataje yo tou. E zen ap pataje, goumen ap pataje, e sa yo n ap pataje. Sa vle di e sa yo nou wè avantaj nou ladan yo. Moun k ap di m konsa, moun k ap di an n pote yon bon imaj yo, men al gade nan sa m te fè ansyen yo. Al gade yon feyton m gen sou chanèl mwen, sou chanèl Kalezo Kologèt la, ki se Le Trésor du Démon. Moun yo pa menm gade l menm. Epi nap di moun yo pa fè sak bon yap vann yap vann vye imaj bon m pa di se sa nap vann men bon lè bon imaj yo lage nou pa gade yo nou pa okipe yo men e zen e zen e sak fè medya yo ap bay yo medya yo konnen e zen nou renmen men. Widiana ou gen bagay nan menw. Ou gen bagay nan menw ou gen bagay nan menw m pap diw anyen ou gen bagay nan menw. Pa gen pwoblèm menm peye map peye imigrasyon pou yo vin pranw. Menm peye map peye imigrasyon pou yo vin pranw. Ou mèt ou mèt pouse bourik ou, ou mèt fè sa w vle, ou mèt ouvè kòw, ou mèt pouse kòw. Tout plan la. Pa gen anyen ou ka fè. Sak fèm dil, sak fèm diw map fè yo depòte w. Pa gen anyen ou ka fè la. E ou menm menm yon demand viza ou ta bay fè pou ou kounye ou ta voye paspò ale ou fè viza pou ou kounye ou poko ap jwenn li. Ou poko ap jwenn li. E lè yo vin dèyè ou la tou map la. Map fè videyo. Map fè videyo. Map fè foto m lage. M lage pou pou yo lage menm. Map fè videyo map fè kote yap minote ou. E pandan yap minote ou la map fout tou pwofite ba ou kèk kalòt tou. Map tou profite baw kek kalot tou. Map peye menm peye map peye imigrasyon pou yo vin pran w lakay ou a. A e derespektan map fè w respekte moun. E sou dènye moun wap rive. Genlè w panse genlè w panse lot moun ou konn ap ba yo, ou konn ap pouse kò w avè yo a. Genlè w panse lot moun sa yo. M pa gen problem ou banm ou banm ou banm kou. Ou krache nan vizaj mwen, ou fè mal nan prizon, premye fwa m fè kòmsi m viv yon bagay konsa. Pou la premyè fwa, ou fè mal nan prizon, ou fè nèg m pa menm pale espanyòl menm nèg ap radote nan zòrèy mwen, ap radote nan zòrèy mwen kote yo mete m nan gen do bagay. Bon chans pou mwen m te gen yon ti monnen nan pòch mwen. Si e pa sa, nèg ki te anndan ba yo te mete m nan. Nèg ki anndan baay yo te gentan mete m nan. Nèg sa yo t ap tire kou sou mwen. Yo t ap gentan tire kou sou mwen. Bon chans pou mwen, m te gen yon ti monnen nan men m. Yo pa gentan fè m anyen. Yo pa gentan fè m anyen. Ou te panse m t ap al rete nan prizon. Ebyen m lage. Yo pa kenbe m tande. Menm dezèdtan m pa fè anndan. Ou panse m t ap al rete nan prizon. Ou t ap al ouvè kò w deyò a. Ebyen ou pral ouvè kò w Ayiti. Ou pral ouvè kò w Ayiti pou yo kidnape w Ayiti pou bandi men benyen w a kalòt. Ou konnen lè yo kidnape fanm yo sa yo fè avè yo. Ou konn sa yo fè avè yo biyè ayiti map fè yo voye yo. Yap voye yo ayiti. Kounya la ou pral pouse ou pral pouse dèyè yo ayiti tande. Ou pral pouse dèyè yo ayiti. Moun ki tap enkyete yo pou mwen yo mwen la mwen pa gen anyen. Mwen libere. Mwen di nou mèsi anpil. E m di sa ankò moun ki pa konprann sa kap pase a. Pa di betiz. Chache konprann li byen. Pa di betiz. Chache konprann li byen. Wè kiyès ki gen tò, wè kiyès ki gen rezon. Chache konprann li byen. Nou tout te sa. Alè gen moun ki tap kap pale ki tap fè pi mal. Gen moun ki tap fè pi mal, kap pale ki tap fè pi mal. Ebyen, Diana map rive sou ou. Pap di w anyen, wap wè m pa nan pwomèt anyen. Sèl sa m konnen m pwomèt ou, m di m ap fè yo depòte w, m ap fè imigrasyon bote w, m ap fè y al avè w Ayiti, e sèl sa m pwomèt ou. E sèl sa m pwomèt ou, m jire sou vi m m ap fè l. Wè m te jire l depi w te vin nan casting nan, m t ap nan diskisyon avè w, a tout sa m pa t vle nan diskisyon avè w, ou krache nan vizaj mwen, men m bo kou m ba w yo m ba w pou debon. M bo w kalòt la pou debon, m frape w atè pou debon. Fò ou pa ka di m ou pa santi doulè nan senti w.